Ou konnen youn nan pi gwo manti ke yo ba ou? Youn nan pi gwo manti nan lavi ke yo ba ou, se di yo di ou se pwoblèm son move bagay li ye pou ou. Sa se youn nan pi gwo manti ke yo ba ou. Lè w gade definisyon pwoblèm, ann kòmanse ansanm avèk sa, kisa w wè pwoblèm ye? Pwoblèm se yon sitiyasyon oubyen yon bagay ke ki pa byenvni nan sèk ou, men yon bagay ke ou bezwen e jere l, si w pa jere l, l ap vin ba w plis pwoblèm. e e e e ki ka detwi lavi w men nan lavi chaje pwoblèm pase tant wap viv tout sa w rankontre nan lavi wap toujou jwenn opòtinite epi wap toujou jwenn pwoblèm e depi w depi pa gen pwoblèm pap janm ka gen siksè siksè paka mache san pwoblèm sèl fason ou ka pote solisyon fòk gen pwoblèm sa vle di pwoblèm chak lè nou rankontre yon pwoblèm nan lavi nou ka di o jodi a m leve m jwenn yon pwoblèm Kisa sa vle di? Mwen jwenn yon opòtinite pou m fè siksè. Kounye a, kalkile ki valè pwoblèm mwen genyen kounye a. Ekri pwoblèm sa yo, chak grenn pwoblèm sa yo, pou w chèche konnen, ok, ki senk a sis ou sèt solisyon oubyen sèt bagay m ka fè pou pote solisyon ansanm avèk pwoblèm sa yo. M garanti w, si w jwenn youn nan solisyon sa yo ke w pote ansanm avèk pwoblèm sa yo, w ap fè anpil siksè nan lavi w. E anpil pwoblèm ke w ap konfwonte yo, se la richès lavi w ka. chèche men ou pa janm ka wèl wap chèche toupatou wap chèche kote bagay pi fasil ou paka ou paka jwenn siksè poukisa paske siksè pa soti nan kote lavi pi fasil tande byen sap diw la siksè pa soti nan kote lavi pi fasil siksè soti nan kote lavi difisil mka diw nan 3 bagay pou bat pou toujou pa kite yon tolere bagay sa e premye a bat pou ou menm pwòp ou menm ou pa janm yon pwoblèm dezyèm nan bat pou pa yon moun kap kreye pwoblèm epi twazyèm nan bat yon moun pou pa yon moun kap tolere pwoblèm sa vle di pwoblèm son brin sou wout ou ki pou ouvri yon pòt pou ou oubyen fè w travay sèvo w strateji pou ouvri yon pòt pou vin fè siksè e sa fè anpil fwa gen moun ki panse yo fè siksè yo pa fè siksè se detwi yo detwi lavi yo tout solisyon ki pote mal avèk. Tèt ou e yon lòt moun tout solisyon ki fè w dezobeyi lalwa, solisyon sa yo pa vrè solisyon yo. Men vrè solisyon yon pwoblèm ki pral fè w pote siksè, se tout solisyon lè w jwenn li, non sèlman li yon solisyon pou ou, men li yon solisyon pou tout lòt moun ki ozalantou w, oubyen li yon solisyon pou pitit ou, Pitit pitit ou fanmi w. Li ka menm yon solisyon pou tout yon nasyon. Lè pwoblèm yo vini, pa kite yo kraze nou. Chak lè w rankontre pwoblèm, se yon gwo opòtinite ke w jwenn epi pou w fè siksè pou w jwenn yon solisyon ki pral beni w epi beni moun ki ozalantou w. E dènye konsèy m ka ba nou, pa blame moun pou pwoblèm yo. Sa enpòtan anpil anpil anpil. Pa janm blame lòt moun pou pwoblèm. Depi w blame moun pou pwoblèm, ou pa ka anbrase pwoblèm nan pou w jwenn solisyon an. Paske ou toujou santi solisyon an se nan men moun sa l ye. Men tout solisyon pwoblèm ke w ap konfwonte kounye a, kèlkeswa pwoblèm li ye a, li nan men w. Chita, kalkile, reflechi pou wè ki 10 solisyon m ka jwenn pou pwoblèm sa a. Epi solisyon ki parèt plis apwopriye pou ou a, sa w plis ka fè a, fè solisyon sa a. Epi w ap wè kòman w ap fè siksè nan lavi w. Anbrase pwoblèm yo. Pa tolere pwoblèm yo, pa jere pwoblèm yo. Men pwoblèm yo se kle pou vin fè siksè nan lavi w. Bondye beni w.